yon jou spesyal pou mwen, nou te rann jou sa yon jou spesyal pou mwen. Premyeman map di mèsi avèk Bondye ki te prete m lavi malgre tout sa ki pase, tout epidemi. Bonjou bonswa tout fanatik Aisha yo kijan nou ye jodia mwen pote yon nouvo video pou nou men avanm komanse map di mèsi a tout moun ki abone sou chanel la mèsi a ou menm ki toujou pataje ki toujou like e ki toujou kite yon bèl ti komantè Map diw merci. E ou menm ki poko abone, mwen ta swete video sa se rezon ki pral fèw abone deja merci. Bref, video jodia kisal ye? Video jodia mwen vin di nou merci. E an plus mwen vin pale nou yon ti fraz de mwen. Mwen te fè yon video deja men pa erè an fèt video a siprime. Alò mwen vin pale nou yon ti kras pou moun ki pat gentan wè video a ok. Ok guys mwen retounen Map di mèsi mèsi mèsi a chak grenn moun ki te pran le swen ki te pran tan yo pou yo te swete m yon happy birthday mwen pran sa a kè ok mwen pran sa a kè nou te rann jou sa yon jou spesyal pou mwen pa rapò avèk swèt nou yo. Byen ke nou nan karantèn, nou pa ka fè grand choz, nou pa ka fè anyen serye, men mwen te vrèman kontan, waww, mwen te vrèman kontan, mwen te santi m an jwa pa rapò avèk souwèt nou yo, mwen te santi jou sa yon jou spesyal pou mwen, nou te rann jou sa yon jou spesyal pou mwen. Premyeman map di mèsi avèk Bondye ki te prete m lavi malgre tout sa ki pase, tout epidemi, tout viris, tout bagay anfèt, Li prete m lavi, mwen la, mwen wè jou an, mwen pa mouri, mwen pa malad, mwen pa gen tèt fè mal, mwen pa gen anyen, anyen, anyen. Ok? E m mande Bondye pou l fè m wè plis jou toujou. E anplis, m ap remèsye espesyalman avèk Rosalinda ki se besti mwen, waww, li te rann jou sa yon jou spesyal, spesyal, spesyal pou mwen. Rosalinda ki se zanmi mwen, waww, reyaksyon l lan te vrèman, vrèman, vrèman epate m. te ansanm avèk yon sipriz videyo pandan l te di m se yon prank l ap prepare poutan se mwen li t ap fè sipriz li te bezwen fè sipriz waww li te vrèman epate m dlo te sot nan zye m e answit m ap remèsye ansanm avèk Delva waww Delva cheri mesaj ou an te vrèman vrèman vrèman epate m mwen renmen w anpil Delva kòm zanmi m lò sa ou sou kè m cheri. Ciao tout moun ki te swete m happy birthday mwen di nou merci merci merci anpil anpil mwen renmen nou nou sou kèm ok nou sou kèm paske nou te rann jou sa yon jou spesyal pou mwen merci Pâpre Bondye nan syèl la mwen remèsye mwen remèsye paranm manmanm papam ki te chwazi metem sou tè a apre mwen remèsye mennaj mwen E aprè mwen remèsye globalman tout zanmi mwen yo ki te swete m yon Happy Birthday, tout zanmi, fanmi, fanatik mwen yo ki te swete m Happy Birthday, ki te rann jou sa yon jou spesyal pou mwen. Tout zanmi, fanmi, ki te swete m Happy Birthday, ki te rann jou sa spesyal pou mwen. Mwen renmen nou anpil. One love. Ok guys nap rantre nan dezyèm pati video an ok kòm nou tout te wèl yè mwen gen 28 ans mwen fèt 23 juin mwen gen 28 ans ok vrè non mwen se Aladin Rizna Aïcha se non atis mwen ok mwen rele Aladin Rizna mwen se moun jakmèl ok mwen se moun jakmèl papam rele Louis Bonheur Aladin Manman m rele Fernande Mathieu mwen gen 2 sè mwen gen 3 frè ok map viv repiblik dominikèn ok map viv repiblik dominikèn brèf m panse se tout sa mwen te kapab di nou de mwen. Anfèt, si nou bezwen konn plis de mwen, nou kapab poze m kesyon nan kòmantè a ok. Poze m kesyon nan kòmantè epi m ap reponn nou nan yon videyo ok. Si tout fwa pa gen moun k ap poze m kesyon, m pa ka imajine tout bagay yo pou kòm. Poze m kesyon nan kòmantè epi m ap reponn nou nan yon videyo ok. Anfèt si nou te renmen video sa pa bliye banm yon like kòmante pataje tankoum di nou nenpòt sa nou bezwen konn de mwen pa ezite poze kesyon nan kòmantè map reponn nou nan yon video ok whatever kesyon an mwen prè poum reponn tout ok mèsi a chak grenn moun ki te pran le swen ki te gade video an rive jiske la map diw mèsi mèsi mèsi. Pa bliye pataje video a pou lòt moun ka konnen plis de mwen e pou lòt moun ka resevwa remèsiman an ok Se la map mete fin ak video a guys Tchaw tchaw tchaw na wè yon lòt fwa nan yon lòt video Je vous aime Pa bliye Aïcha renmen nou renmen nou anpil anpil anpil Si nou vle Aïcha avanse nou konn sa pou nou fè deja ki se pataje chanèl la ede fanmiw zanmiw Di yo vin abòne ansanm avèk Aisha. Konsa, n ap avanse ansanm. Je vous aime. Ciao.